Sa pa politik. Ou pa ka rele sa politik. Si nèg la son ansyen depite l te, ou pa ka al tire sou li. Si w ap fè politik, ou fè politik. Si w pa fè politik, ou pa fè politik. Pa gen rezon pou al tire sou ansyen depite. Lè w fè sa, ou fè tout moun ki gen zam nan men, k ap pote zam, panse ke yo ka tire sou nenpòt moun, menm ou menm tou. Sa vle di nou menm, nou mande w sispann mete lavi moun an danje. Lavi moun pa lavi bèt. Lavi moun pa lavi bèt men nou wè nèg yo fasilman banalize lavi moun. Lè w al aprann poukisa nèg fasilman banalize lavi moun, w ap sezi pou degouden. Lavi moun pa degouden. Nèg yo tire sou Depite Anel Belize. Lò nan yon manifestasyon sou Bèlè. Nèg k ap voye nèg. Tout kote pyeje. Tout kote se konplo. Tout kote pyeje. Tout kote se konplo. Anel Belize. Li pale an pil sou medya. Men, ou te ka wè gon goup ne kap veyel. Yo fè arete l. Yo di lage l. Men yo vle touye l. Yo pa lage l pou san rezon. Kounye la, li konn ki es li ye. La fwa pwochen. La va pwoteje tet li. Pa bliye ou nan lakay platfòm Platfòm nasyon an Pa bliye abòne sou chanèl youtube nou an Answit piga bliye pataje like Epi subscribe Ou nan lakay platfòm Platfòm nasyon an Pa gen manti nan sa. Platfòm nasyon an. Li te trè zonèt e ke kounye a la li vini nan pòs la li di bon mesye nèg lan t ap vòlè yo pale de li pandan l nan pòs lan e ke yo kite l al a tout kòb li vòlè a kounye a l pa nan pòs lan ankò pa gen anyen k rive l bon mesye mwen m ap fè lekòl pandan 35 an m te onèt Jodia m jwenn ti pòs sa la kite m pwofite fè l. Men sitiyasyon ki fale rezoud, otomatikman ke w rezoud sa, w ap jwenn dè zòm e dè fam de karaktè kapab de prann dè desizyon ke legal e dur pwoblèm ensekirite n ap pale an li vin preske p ap egziste ankò paske moun ki pwal pran desizyon yo Men mwen m toujou di w sa Marco, m pa janm ba nou manti gen moun ki ap spekile k ap voye monte. Pou mwen, nèg a zam yo, pa gen diferans antre yo avèk otorite ke nou gen la jodi an non. Yo fè zak ki regretab. Otorite yo fè zak ki regretab. Sèl diferans ke w te ka etabli, otorite an li menm, li gen pouvwa legal, li fè zak la, li gen sekirite, pa gen anyen ki ka rive l. Avèk nèg a zam nan li menm, li fè zak lan, se yon risk ke li pran. Men otorite an li menm, li fè zak lan, e se ki e lapolis k ap ba l sekirite, se machin blende l genyen, se plak ofisyèl, se ke li fè zak la l kanpe dèyè l. Men nèg a zam nan li menm, otorite sa a pa gen kapasite oubyen otorite moral sifizan pou l pran de desizyon ki pral kontrent nèg a zam nan pou l pa fè nenpòt ki bagay. Si l fè l men sa k ka rive l. Ann pran anekdòt. Map di nasyon an sa. M fè lit ame pa wè. An 2004 lè nou fin fè batay prezidan Preval vin prezidan gon komite ki monte. Nal diskite ak mesye dam yo nou di mesye tande. Zam nan nou te genyenn se ton liy politik se ton batay politik ke l te ye. Jodi a nou pa ka fouti di ke se menm advèsè yo ki sou pouvwa a. Zam nan oblije rantre pou l pa al tounen kont popilasyon an. Wi te gen anpil difikilte, paske nèg la te toujou panse ke li fè l nan batay a zam avè w, li ka deside nenpòt ki jan. Men se nou menm aktè yo ki te pran de desizyon pou tout zam ki te genyen nan batay la aprè 2004 lan. e ke pou yo pa t tounen kont popilasyon an. E nou te goumen pou n te redui ensekirite an vrèman o maksimòm. Pa gen mirak ladan l. Li ka fèt ankò jodi an. Men, ou pa ka fè l nan movèz gouvènans sa a ke w ye a, Map. Paske moun nan t ap kritike avan yè a contre les dérives de Jovenel, jodi a l vini l ap fè pi mal Mwen menm Arnel Belizaire kòman w ta fè vle m al pran Secretary d'Etat Securite Public pou m monte yon ekip pou n al met lapè ak kiyès ou pral fèt? Menm yo menm ankò ap kontribye pou yo asasine w menm jan a Jovenel paske yo pa vle ke nou menm nou viv tankou moun. Se sa k mete pwoblèm nan la. Enben mwen di mesye dam yo du fèt ke Mesye Argan rele nou pou nou pa fè de bagay paralèl ann redwi pakou ke n te genyen pou n te fè 29 lan n ap Rasanble, m pale a tout mesye dam Solèy, Simon Pele e Vilaj yo, Solidarite, m pale a nèg 2 yo, m pale a nèg 4 yo, m pale a nèg Bèlè yo, m pale a nèg Solino yo, n ap rasanble Kafou de Layewopò. N ap ret tann tout sitwayen, sitwayèn ki jije nesesè ke lè mari yo sòti mennen timoun nan lekòl, kè yo pa poze toutan ke l pa rantre an, n ap tann yo nan Kafou Ayewopò. Yn fwa arive au carrefour de l'aéroport nap monte wout delma nap map pase pran pèp mwen yo nan delma 32 epi nou prale sou bourdon epi nap desann bourdon yn fwa ke nou rive anba limyè lalu an kounya la lòt ekip ki te lanse mach lan li menm lap pran inisyativ kote ke lap mennen pèp la men nou menm nap la nap swiv mo dòd yo epi nap respektel le 30 kounya la e la batay nou an pral lanse le 30. Mwen di, lè m te konn ap goumen a ekip Ti Grèg 95 an, se pa t ni pou vòlè, ni pou kidnaping, ni pou dwòg. Nou t ap goumen se paske nou te kwè ke jan bagay yo te ye a l pa t bon. Ti Grèg t ap defann enterè ekip pa l, mwen menm m t ap goumen pou enterè ekip pa m. Nou te nan afwontman. Se te de advèsè politik, youn t ap defann enterè ekip pa yo. Jodi a, mwen viktim, ekip Ti Grèg la viktim, ekip Jeff la viktim, nou di, N a pral gonfle fòs nou. Nou menm pitit Desalin, nou pral chèche tout pitit Petyon yo pou n fè yon konplo pozitif pou n met tèt nou ansanm pou n retire peyi a nan sa l ye a la. N ap toujou reyini o Kafou de l Ayewopò. N ap monte otowout Dèlma, arive a Dèlma 95, tout ekip yo ap fon sèl, tout nèg Petyonvil yo ap vin jwenn nou nan 95, n ap vire Petyonvil lan, le 30. Epi, n ap rantre nan mache an, n ap desann avni Panamerikèn, nou desann Bourdon, epi nou pral kanpe devan rezidans Prezidan Premye Minis Ariel pou nou di l ke frè nou yo ki nan prizon, nan batay, Kont sistèm pouri sa. Kont leta anti pèp la se pa pou ni dwòg, ni kidnaping, ni vyòl ke yo la. Yo menm ki nan konplo pou touye Jovenel yo sou moun. Moun ki tap batay pou chanjman yo poukisa yo toujou nan prizon toujou. Nou pral kanpe devan rezidans premye minis lan pou nou dil. Jodi an tout moun ki mouri yo nan batay pou chavire sistèm pouri sa. Pou kraze leta anti pèp la sa Se pa li menm yo espere. Pou rezon sa a, nou pral mande frè ak sè nou yo. N ap di yo fòk bagay lan chanje. E yn fwa ke otorite an plas yo pa pran konsyans ke ba sitwayen pa ka viv nan peyi l tankou moun, enben nou pral gonfle ponyèt nou men n pou n voye ekip k ap dirije la a ale pa nenpòt ki mwayen. An, dò se sa ou di ke nou enskri nan yon dinamik de voyale, se sa? Men mwen menm,
se, se toujou sa m pran kòm responsabilite devan mikwo la la. N ap batay pou byennèt, n ap batay pou chanjman. Mwen menm tout tan ke m poko jwenn yon gouvèneman, ou konnen ke lè w sòti nan biwo w la, ou pral lakay ou ak tout kyetid, m ap toujou goumen. S on chwa ke m fè pou m ret ladan l. Mwen pa bezwen. yon nèg dim sil banm sa pou m antre map byen viv tou mwen vle byen viv nan travay mwen menm enterè pam nan se kòman m ka al travay ank wap gade ti mesye yo kap relem nan geto yo la yo vle goumen men yo pa renmen yo ta renmen goumen m gen 8 mwa e pa paske m pè ki fèm potko janm pale. Ki sa goumen an? A kiyès yo vle goumen an? A moun kap dirije yo la kap bay pèp la manti an. Sa zen yon bal goumen.
Enben mon frè, nou menm se revandikasyon nou konn fè. Lè revandikasyon yo pa tande nou, nan ranje n nou fè lòk. N ap kòmanse pa revandikasyon yo pou nou montre avèk moun k ap dirije yo. Twòp frè nou ki nan prizon pou batay ki t ap mennen sou Jovenel la, ki toujou nan prizon. Nou te di ke Enpinite a nou pat ka akseptel nan men Jovenel, jodi a nou wè ke l vin pi grav. Mwen di w mon frère, lè w soti la, yo pa tande w nan mikwo w pwal lakay ou, fanmi w ap rele w chak 10, 15 minit pou l konn ki kote w ye. Li inakseptab. Jodi a m tande nèg ap pale m de nèg a zam, nèg a zam, nèg a zam, nèg a zam, wi nèg a zam se yon pwoblèm, men yo pa danje a. Danje a se otorite yo k la a ki pa kredib, se movèz gouvènans lan ki mennen nou nan ensekirite a. Nèg a zam yo gen de fason. Ou chita w diskite avèk yo Marco pou w montre yo ke gon nesesite pou sitwayen k ap viv lan, li ka pa gen menm pozisyon avè w men w blije respekte lavi l. Ou montre l pa A plis B kòman ke li menm zam nan pou pa tounen kont moun pa l yo. Li pa tande w, w ap aranje w, w ap preval li. Men son sitwayen ke li ye, di fèt ke l tèlman fristre, li pa gen dimansyon petèt, pou l itilize fristrasyon l nan yon lè, li tonbe nan fè betiz. Men se otorite yo ki koz. M ap ba w de rezon. M sonje yon lè, m al reyini sou waf. Dò Sena rele yon moun, li di l ke. Li te wè m anba m ap distribiye zam ak lajan bay. M rele moun nan m di monchè m te wè misye vre. Si m te konnen se sa misye t ap fè, monchè m t ap fann tèt misye anba. Lè m rele kamarad la m di misye m pral di w Dòsena, ou wè men men m? Mande tout pitit geto a pou w wè. M ap fonksyone ak yo depi 1991. Mande yo si m janm ba yo move konsèy. Si m janm lage yo nan vye chemen. M di misye lè m al nan geto m pa al fè sa k pa sa. M toujou kenbe relasyon m avèk tout moun geto. M di misye chèche tout moun pou detwi pou djòb pa janm tante fè l ankò. M rele prezidan Jovenel m pote l plent pou li epi gen nèg ki pale avè l nou pa janm gen pwoblèm ankò. Paske m pa nan ipokrizi ak moun. Nèg lan li menm. Mwen di moun yo, se menm jan ou gen yon timoun, ou gen yon tiyo ki gen yon lik lakay ou Marco. Ou di timoun nan al seche dlo a, epi ou menm ou sòti wal regle yon bagay. Lè w vini, ou jwenn ma dlo a la ankò. Ou di lekòl m te di w m seche dlo a, li di w papi, wi je l'ai fait. Ou di non men dlo a toujou la, li di papi m te seche l. Ou fè l seche l ankò. Ou antre anndan, wal chanje w. Ou met bout pantalon w sou w paske se ou lè w soti nan lakou an ankò ou wè dlo a kounya la ou mande sak pase enben Marco se sak vin rive jodia nan kesyon zam nan an Ayiti se pa timoun nan pou kale pou di l neglijant ou te di l fè sa non se fuit la ki gen nan tiyo a se li pou rezoud tout tan ke ou pa rezoud fuit ki gen nan wobinè a timoun nan mèt fè jounen ap seche dlo an chak ou vire w ap toujou jwenn dlo a atè a. Trafik zam, mwen travay sou dosye sa Marco, m kòmanse l depi 1994. Gon pakèt moun ki toujou di m kote m te jwenn tout zam mwen te genyen yo. M toujou di moun yo, m pa achte zam, m pa vann zam. Mwen te militè. Genyen. Zwazo bèk fèk vini, i di, San pou gwo, senkant pou piti! Y ap pran tout zam lame, y ap pote vann Zwazo bèk fè sou pis. Mwen menm, Arnel Bélizaire, avèk oun frè, oun zanmi ke m te genyen, Lima di m, Bélizaire, nou pa ka fè sa. Nou pa kapab! Kòm 2 kòmandan ap pran zam lame pou n al pote bay Zwazobèk fè. M di Lima, m te gen menm ide a avè w. Misye di m sa nan vè, m di misye, ou wè tout zam ki sou kontwòl nou, n ap pran tout, nou sere yo. E m ap di nasyon an sa, depi lè m retounen, m a di tout otorite ki pase nan defans, m te di yo, batay potko kòmanse, m te gen yon ekip zam militè,